Lè yon paran konnen se la a yo ye, y ap amize yo konsa, kè w ka poze. Lè ou kwaze avèk yo la, menm lè yo ta gen ti look bredjenn, ou pa pè yo. Jèn nan Petyonvil gen yon kote kòrèk pou depanse enèji yo sènman, se Plas Bwaye. Plas sa a ki te konstwi nan lonè Prezidan Bwaye ki te fonde Petyonvil an septanm 1831, pran yon frechè la a ki montre plizyè bagay, Pami yo, ki jan Ayisyen gen fakilte pou l sot nan yon ekstrèm pou l al nan yon lòt. Se pa yon lòt plas etranje yo vin plante nan plas Plas Bwaye. Se renovasyon ki fèt ak pwodui lakay. Se menm espas la ki ranmase driv li. Te toujou gon tradisyon pou moun al fè djoging sou plas la. Depi 20 lane, si ou bezwen Michel, granm bonè lematen, al mache avè l sou Plas Bwaye. M renmen lespò.
E m panse lan peyi a, lan vil lan, se sèl kote nou kapab fè spò konsa. E pi dotan plis ankò, plas Bwaye, sitou pandan lè vakans, m gen yon efizyon de jenès. Je vwa lè jan ki souri, timoun yo kontan, e pi yo ban m, yo ban m enèji pou kont pa m.
Si plas Bwaye pa t ankò pote ti non Plas Spòtif, sanble l pa lwen. Joseph Robinson, klèb spòtif li, mouvman ayewobik li ak plas la, yo ansanm depi kenzan. Men plas la ak anyen, se te menm bagay, sanble. Jan plas la te ye lontan avèk kounye a se de bagay diferan. Kounye a, ou jwenn tout kalite moun nan lemondantye, tout etranje vin vizite plas la. Ipèmèt son bèl imaj pou nou nan Petyonvil.
Tandiske pandan dezan k sot pase yo, son imaj malouk nèt plas la te ofri. Granmesi 12 janvye, li te tounen yon kan deplase. Avèk tout ensalibrite, pwomiskwite, devan pòt tounen dèyè kay, sitiyasyon ki te afiche youn nan ekstrèm yo. Nan kad pwojè 16 sis gouvènman an, aprè 9 mwa renovasyon, plas la parèt ak on frechè, frechè k voye l kounya nan lòt ekstrèm nan. Achitekti an, jesyon plas la, lòd ak metòd ke plas la egzije, anonse ke gen on seri prensip pou kenbe pou l toujou ret bèl. Nou vle ke gen yon disiplin ki respekte pou plas la. Alò, yon moun k ap enjoy plas la, m p ap gen pwoblèm pou l al achte yon bwason, yon papita, yon chip anba sou lari an pou l vin manje l anndan. Men, kòm il a deja ete di dans le passé, mwen p ap aksepte pou moun vini vann plat manje sou plas la. Mwen pa vle pou ke moun antre avèk pla manje sou plas la.
Ta sanble ke manje sou plas la pa enskri ditou nan pwogram jèn sa yo. Dayè, non sèlman yo te swaf yon espas konsa, men yo konprann ki chanjman frekantasyon l ka pote nan konpòtman yo. Li se yon bèl push, li se yon bèl backup pou jèn yo. ki kapab pèmèt ke psikolojikman jèn yo, yo oryante, yo oryante aktivite yo, yo oryante fristrasyon yo yon lòt fason. L'homme est le produit de son milieu. Donk, si ke moun nan leve nan yon bon andwa, fason ke kounye a l pral fonksyone, donk nan fason ke l ap degaje lespri l, nan fason ke l ap divèti l, mwen kwè ke l ap fè anpil moun plezi, nan aksyon l, nan sa ke l ap di tou sa.
Se sèten ke si pa t gen plas sa a pou jèn yo te vin degaje enèji yo, Nou pa konn kote twa ka ladan yo ta ye nan moman an la, ni ki aktivite yo ta kapab ap mennen.
Bon mwen menm, depi m sou sa m santi m fyè de tèt mwen, paske m santi m fò ladan l, e lè m ap fè yon bagay, moun aplodi m, yo plis ankouraje m. Ou konprann mwen? Sa vle di ke si m ap fè sa, m pa jwenn yon moun ki ankouraje m, m ap dekouraje, m p ap fè l ankò.
Espas pou fè spò. pou kenbe kò a an sante, anviwònman ki ka chanje mantal jèn, atraksyon pou simaye anbyans kè kontan, atire yon kantite moun sou plas la. Konsa, maten, apremidi, lasemèn, samdi, dimanch, pa gen chome pou ekip reskonsab la, ki pa kontante l de fè yon bèl plas jis pou fè yon bèl plas. Bi ekip nan, e bi mwen kwè ke gouvèneman an ki akonpanye nou pou remèt nou bèl plas sa, Se pou ke nou chanje imaj nan ok epi ke nou amelyore kondisyon de vi nou e mwen menm mwen toujou santi mwen toujou wè mwen toujou kwè ke demontre sak bèl montre sak bèl antoure yo de sak bèl pou ke yo gen plis ensitasyon pou yo fè sa ki bèl. Sitwayen sila a ki vin fè 2 jou pa bò isit, pa santi l depeyize lè l jwenn yon kote konsa pou l al pwomnen. So, sa fè lontan ke nou pa jwenn yon lwazi kote ke yon moun gen dwa vini ak pitit ou, madanm ou, fanmi ou, e vin di swa ou avèk yon zanmi kèlkeswa jan l te ka ye a. Men jounen jodi a, n ap gade kisa ki gen la a, nou gen yon plas ki tèlman pwòp, ki atire anpil moun e tout moun soti nenpòt kote yo ka vin la.
Angouman pou plas Bwaye fè sonje ke gen nesesite pou plis plas konsa ta konstwi nan tout kote nan peyi Dayiti. Sa t ap ede chanje imaj peyi a, pandan ke plis jèn t ap reprann konfyans nan tèt yo ak nan peyi yo.